Donk Roody an n ale rapidman avèk kesyon. Paralèlman, gen yon atmosfè ki ase konfliktyèl sou rezo yo, pale anpil, joure, tout kalite bagay. E ase souvan ou fè pati de sant deba yo, m kapab di sa. E semèn sa a m wè ke gen yon pèsonalite de la près ki ase souvan ap poste de bagay ki gen rapò a ou. E ki gen Rutshelle ki ap di de chouz. Aparamman lè ke nou te gen ti pwoblèm yo nou te gen relasyon, men m pa bezwen antre nan detay yo. Sa ki enpòtan pou mwen se kijan ou viv sa. Eske l aji sou ou? Eske sa moun nan ap fè ou ta konseye l sispann fè l? Paske li pratikman ap fè ou pase prèske pou yon viktim e de yon fanm ki t ap trete w nenpòt kòman, ki trete w de malpwòpte, dè choz de se jan.
Kòman ou wè sa ou menm? Kijan ou viv sitiyasyon sa? Monchè e bagay sa yo yo repete souvan e yap kontinye repete tout otan moun nan li pa soti nan mond ki nan tèt li a li ye a. E mwen menm ou ka wè m pa chwazi pale de li nan nenpòt ki fason, m pap trete l nenpòt ki fason men si yon moun manke m dega e m konn reponn wi, m ap reponn ou dirèk, m pap reponn ou sou rezo, si w ban m yon frap sou yon gwoup, m ap reponn ou sou gwoup lan. Sa w ap tande a la se yon diskisyon ki te genyen sou yon fowòm, epi ki mennen pa Lanpil sa, e li te sou fowòm nan, m te sou fowòm nan, epi li eksprime l konsa pa rapò a konparezon yo t ap fè ak mwen menm. Men vrèman moun li te nan bif avè l la e te Shabba. Se yon konfli li menm Shabba avèk yon moun epi ki mennen y ap tann Roody an, sa l p ap pale avè l. Men bagay sa yo pa deranje m paske poukisa? Se nou te nou te nan sitiyasyon difisil nou sòti ladan. So m panse chak moun pran wout yo. E jodi a la nou tou 2 m panse nou gen plis matirite e nou gen ase nou ta sipoze gen ase metriz pou nou kontwole sa n ap di pou nou pa parèt lèd. E istwa sa li pa li pa rapòtem anyen, m pa kwè li nan avantaj ditou bagay sa kap sikile sou rezo paske semèn dènyè li sot gen yon bèl yon bèl sòti li sot fè la parapò avèk live li sot fè a e se a felisite tout moun kontan li fon trè bèl live malgre difikilte li te gen men dosye sa la li pa fè lòt bagay ke plonje tout sal vin fè ki bèl yo Yo vin just pa bay sa yo respè. So m panse bagay sa yo fòk yo sispann ni nan langaj nan langaj ni nan nenpòt langaj lòt atis tou ki ta nan sitiyasyon ki difisil. Paske lè w se yon atis, ou gon fado w ap pote e ou gon ou gon metriz ki depase lanòmal pou genyen pou konn sa w dwe di, sa w pa dwe di, kijan pou jere emosyon w, jan pou pa jere. M ka konprann ou pa dwe kite moun di w nenpòt bagay, fè w nenpòt bagay. Apa de pèsonaj ke ou ye tout bon an, ou gon atis ki son anblèm, ki son modèl, ki se anbasadè plizyè konpayi. So ou gon gon jan, gon konpòteman, gen de seri de bagay yo pa ka tande k ap sòti nan bouch ou e antanke atis. Èske ou konprann sa m di w? Donk m panse sa ki sa ki esansyèl la sè ke nou pase paj sa deja, nou pase etap sa yo. M pa kwè, wè manmzèl k ap mal pase, se sa k pral fè kè m kontan, wè li pran yon echèk se sa k pral fè m kontan. E m pa konnen pou bò kote pa l, se gen anpil moun ki toujou ap priye pou malè rive m. Men men menm m pa konsa. Siksè moun pa deranje m, e pwogrè moun pa deranje m. M ap kontinye mennen ti vi m byen senp. E m gen pitit mwen, madanm mwen, nou fokis. N ap avanse men m pa kwè bagay sa yo se priyorite m nan moman sa yo. Ok, mwen menm sa m te vle di, se te, se pa sitou, bon, ou reponn mwen kite ou pale, men se ke jeseye de di sitou se, kòman ou viv ke, paske se kanmenm de bagay pase sa. M pa viv anyen, sa ou pa fèt nan gen sans, paske m konn moun nan, son moun mwen konnen, sa vle di sa k ap fèt la, sa ou tande a la, se sa ou petèt ou isi, tande ou gen yon pantan sou li, mwen m te viv avèl, sa vle di m konn sa yo, sa vle di m pa pral etone de anyen m tande k ap di, sa sou wè sa m di ou. Donk, se pou mwen son bagay ki natirèl epi n ap avanse. Ok. Lanmjou, ki danje ou wè nan rezo sosyo yo ke w ap itilize anpil pou fè pwomosyon ou? E ou pratikman ou son ou son ou son pratikman yon fenomèn sou rezo sosyo avèk prèske yon milyon moun k ap swiv ou si se nè plis. E tout sa w poste gen 300 mil moun, 400 mil moun. Sa vle di ke li gen yon pakèt avantaj pou ou. Men ki dezavantaj ou wè ki gen nan rezo sosyo pou ou menm antanke atis? Rezo sosyo a li. Li ba w pakèt avantaj, yon pakèt yon pakèt avantaj. Men tou dezavantaj yo, menm avantaj li ba w la li gen yon enkonvenyan ke w rankontre ladan. Egzanp, moun nan li konn, li santi l pi pre atis la lè l ka tcheke Instagram ni a 8 è di maten, 7 è lè l fèk leve, midi, li gade kisa atis la manje, nan aswè kijan atis la abiye, kijan, li gen yon koneksyon dirèk, avan l pa t konsa. Men rezo sosyo a tou pèmèt moun nan antre nan manman w jan l vle. Li pèmèt li derespekte w jan l vle. Li pale de madanm ou, de pitit ou jan l vle. Li foure bouch li nan sa k pa regade l jan l vle. So, moun nan gen yon aksè dirèk pou l disrespect ou. Ou konprann? Moun nan kreye fo news sou ou. Moun nan ka pran foto w, li mete l nan yon lòt kò. Li ka, m pa konnen, li, li, plizyè bagay fèt. Li ka monte dosye sou ou. Li ka pran yon voice note, li kole yon foto anba l epi l di w se ou menm k ap pale la. Gen yon pakèt bagay. Gen yon pakèt, pakèt bagay entènèt la li pote kòm dezavantaj tou. Se malere, se malere ke Ayisyen itilize entènèt la plis pou kraze lòt moun oubyen pou siveye lavi moun. Pa kont, wap gade a letranje, paran an ki ba ti pitit li entènèt la, se pou l ka fòme tèt li. Youtube la se yon inivèsite l ye, se yon inivèsite Youtube ye, Google la se yon inivèsite l ye, ou ka chita ou aprann, ou poze kesyon ou vle ou jwenn tout repons ki gen a kèlkeswa kesyon an sou entènèt. So. Jenès la pa itilize entènèt la pou nouri lespri yo, pou pèfeksyone yo nan kèlkeswa domèn yo ye a. Bon, m ka konprann yo tou paske yo pa gen domèn. Pa gen lekòl nan peyi a, pa gen inivèsite nan peyi a, pa gen, yo pa menm ka gen chans pou fè yon bon reto filo. Donk, lè nèg la ka meton yon ti entènèt, li pa gen enterè pou l al sou YouTube pou l al aprann anyen sou psikoloji, sou sosyoloji, sou pa egzanp, sou mekanik, sou nenpòt bagay, sou medsin, li pa gen enterè fè sa paske sa yo pa branch li. Branch li se pale tenten, branch li se jwe domino nan lari a, jwe kat, paske se sa peyi a ofri l. Ou konprann? Donk, lè l jwenn yon atis pou l pale mal, pou l blaze, pou l bagay, li ba ou l dirèk. Lè m fini pa konprann reyalite sa, m vin konprann ke m dwe fè silans lè nèg sa yo ap pale echèk konsa.
Ok. An nou pale de sa k ap gen dimanch. Mwen menm, mwen wè. E mwen wè, alò mwen asiste petèt a 2, 2, yon pati 2 nan repetiyon, mwen pa ka di m asiste men m gen tan pran yon ti bout. E pandan m ap antre nan Lovilat la avan yè, m sezi paske lè m ap antre m wè se yon gwo bout tonton konpa k ap jwe. E gong, pèkisyon anraje, tou sa, m ti an sote. E donk fi, m wè se yon layv ki pral gen anpil sipriz ladann an se sans. Non sèlman w ap jwe avèk yon foul layvmenn. Eskize m, èske m pa t gen dwa di sa? M pa konnen. Non, non, ou te gen, ou gen dwa di sa paske m te deja prezante piblik lan e nan spot ke m te fè pou live lan, mwen te anonse ki ajan ke yo mande ki pou avè m, ki pou akonpanye m nan live la. Son misyon m pral fè le 5 lan. So, yo te mande pou m jwe full band nan misyon an, so m pral jwe full band. Full band nan son defi li ye. Konbyen liv la? Tou bon près kanmenm. Le plus souvent yo toujou wèm avèk DJ Roger e si yo wèm full band se petèt nan lè map jwe a vibe ou gen dwa jwenn yon ti vibe yon ti vibe ou di roodboy ou ka wèm full band ansanm a nèg yo men vrèman vre pou yap tande tout mizik mwen yo kap jwe full band sa poko janm fèt pou moun asistel m konn fè ti on plug petèt nan fou bar lan chak ane m fon 2 3 e mete kèk enstriman men m pa janm vrèman full full band so se premye fwa moun pral gen chans asiste Woody Woodboy full band e sesi nan 3 dimansyon so sa w te wè dènyeman an se petèt youn nan dimansyon yo men m pral montre 2 lòt fasèt ankò se sak fè m rele live la trinite so wap gen Woody konpa wap gen Woody e ki se stil mizik sa w sot tande a la rap kreyòl la epi wap gen Woody afro a Ou konprann? So, se 3 dimansyon yo map pwopoze nan live lan, epi moun yo pral enjoy. Ok, finalman mwen menm son bagay ki yon sèten konfizyon, e m tap di l talè a, e lè map gade w m paka mete yon idantite pwòp sou ou sou le plan mizikal. Sa vle di m pa gen yon idantite ritmik. m pa gen lenpresyon ke gen youn ke w priyorize sou lòt, sa vle di ke ou ase siprenan kanmenm nan chwa sa. Eske se yon bon taktik ke yon atis ap sirvole konsa de diferan rit e bon, m gen lenpresyon se sèl rasin, rasin pur la tankou boukman leksperyans oubyen oubyen Azò ke w poko pran men aparamman gen gen de kote w trè konpa e mwen m ap tande de mizik ou se petèt se pa menm yon zouk konpa se prèske se konpa kareman avèk bonbon k ap jwe tout bagay sa yo e gen de mizik m kapab di se son son rap epi gon mizik ki trè metise ki gen yon ti koulè lokal ladann o nivo ritmik epi ki gen yon metisaj hip hop ladann si map byen pale wap dim si map twonpem wap dim donk ok mwen menm li kreye yon sèten konfizyon nan tèt mwen finalman kiyès ou di Woodboy ye lè nap pale de atis la ki chwal batay atis la sou le plan mizikal sou le plan ritmik. Monchè Pipo m son nèg ki panse biznis m panse estrateji anpil e m pa janm bliye kotem sòti se sak priyorite m priyorite m se pa bliye E kote w soti a? Kisa ki ba w respè a? E youn nan mizik ki mete m nan lari a, se yon mizik ke m te ekri pou lanmò papa m ki rele Inosan yo. Se te rap kreyòl li te ye. E la a, m pran jenès la avèk mizik sa a, m pran lari a, m pran geto yo avèk mizik sa a. Brase lari a m te fè avèk Olivier Martelly pou m ap pale de lavi, de tanperaman, pèsevere, travay di. So, stil mizik sa yo te pèmèt m ateri sou lari a. Stil mizik tankou brase lari a inosan yo, malere ke m te chante nan Digicel Stars te pèmèt mwen ateri nan lari a. Men kounye an lè m kòmanse vwayaje Etazini an 2014, m vin rann mwen kont ke mèt e senyè yo rete nèg konpa yo, se Carimi, se Zenglen, se de seri de djaz konpa sèlman, se 5 lan. M vin di e, si barikad kou ki barikad kou ki nan peryòd li pa ka travèse rap kreyòl la Etazini pou l enpoze l, mwen menm mwen pa panse m pral ka fè l. Paske alepòk barikad se te barikad. So si nèg yo, barikad Rockfam pa rive fè. kreye waw la kreye anmweyy la lèw rive etazini m panse ke m pa oblije swiv fòmil nèg sa yo poum pase etazini so la kounya m vin fè analiz lan m di e konpa a l ye m al nan plizyè sware m pa janm tande ap woule rap kreyòl se toujou konpa zouk se toujou bagay djey beats yo se stil mizik sa yo m wè kap mache m di hey si de se de nèg ka chante poukisa m pa ka chante tou. Djebits fè l. Djebits pa yon gwo gwo gwo chantè. Djebits fè l. Ti Djo pa yon gran gran gran gran chantè. Ti Djo fè l e l pase avè l avèk anpil odas. Mwen menm, poukisa m pa ka depoze vwa m sou yon bit konpa tou pou m pase? So kounye a, m rele Aspen, m di Aspen, ann mete, ann mete konpa sou l. Epi nou fè albòm nan avèk plizyè tandans diferan pou n gade kote n ka lage kò nou. Epi, efektivman, albòm nan premye mizik ki mache sou li Etazini se Caresse-m-la. M te fè yon videyo ki yon ti kras. e mete mete an evidans seksyalite medam yo anpil ladan l ki te pèmèt li fè plis bri sou entènèt, sa se te volontè paske m konn sa jenès la renmen ok so m te oblije m te fè vide yon ti kal oze pou m te ka ateri pi vit sou rezo sosyo yo epi mizik sa e li menm ki pèse mache etazini an ki dekole m ki fè m ap jwe Miami, Orlando, Boston, Nouyòk e Filadelfi ki bò ankò m jwe? e west palm jwet preske tout kote etazini avek grenn mizik sa karesem la paske medam yo te renmen karesem la epi lè kounye an davido pato ranking wiz boy wiz boy wiz kid nèg sa yo komanse ap enpoze yo nan mache afro a m vin di poukwa pa afro a tou e si m wè nèg yo ap fèl nèg yo e nwa yo ye nèg yo just gon ti anglè ki deja yon anglè maron nèg yo pase avèl poukisa m pa fon ti afro an kreyòl epi lè lèl pase m degaje m met anglè a ladann kounye a m fè lòbèy Kenny te gon vibe afro kel renmen ankò m travay a Kenny travay a Kenny pou tranble travay a Kenny pou lòbèy epi nou ateri nan afro a konsa m gen tout mache yo nan menm si yap bouk pou etazini m pare pou m jwe etazini tou kote yap bouk mwen etazini yo pap bouk izolan se pa ke izolan pa yon gwo atis pa pi gwo atis pasem nan men m pi konplè m pi konplè m ka jwe zouk lan m ka jwe m ka jwe yon gita. Akoustik, m ka chante yon sware akoustik, e pa anpil nèg ki ka fè sa. Youn nan nèg m ka konpare, m ka ap di w m ap swiv liy li, se Mikaben. Men petèt Mika fè twòp, petèt Mika fè twòp ki fè l gaye, men m ap eseye pa fè twòp, epi m ap gade pou m wè pou m gen plas mwen tout kote. Si yo rele m nan festival la Ayiti a pou m konnen m gen kanaval la, m gen rap kreyòl yo m ka pase. Si yo afiche m nan yon bal avèk nèg konpa yo, fò m gen mizik konpa m ka jwe pou m fann dèyè nèg yo tou, pou m byen pase. Ayi nèg yo pa ka vin jwe konpa epi m ap vin jwe rap kreyòl. Fò m pare pou bal, fò m pare pou kanaval, fò m pare pou pwogram rap kreyòl. Ou konprann? So, m eseye mete m konplè. Ok.
Men jan w pale a la, ou pale de, ou se yon nèg ki. ki trè biznis e pandan ke ou konsyan de potansyèl atistik ou men aparamman ou son nèg ki trè konpetitif tou lè map tande diskou w la la. Mwen renmen konpetisyon anpil. Pipo, m gen prèske 2 mwa pa janm dòmi nan nwit. M pa konn depi kilè m fè 6 è tan ap dòmi. Paske map prepare 5 jiyè a, map panse a tout bagay. Mwen panse a chak grenn detay. M filme chak repetisyon pou m gade defo tout nèg, pou m gade pwoblèm tout nèg. Se de jèn mizisyen, se pa moun ki genyen non deja, ki gen pil non m al pran pou m vin fè l pou nèg vin di se yo k fè m byen pase. So m pran de seri de jèn ki petèt anpil moun konn Saj, anpil moun konn Samy gen, men lòt nèg yo anpil moun pa konnen yo. So m travay avèk jèn epi pou nou enpoze jenès la. Nou pral gen yon koulè jèn pou n frape pandan ke n ka fè bagay di yo tou. So s on defi l ye, si m te vle fè sa k fasil la, Daprè yon t rele maestro pa egzanp te gen yon a rele ti djo m te konn ap di prete m benn nan pou m jwe ayy nèg yo deja rèd deja tout moun konnen epi Shine nan ta pral pou djaz la ki fè Roody pase men e pa tap Roody si m pran moun ki gen non deja pou akonpanye m e moun ki gen non yo k tap fè m byen pase men se mwen k pou lead pou m rale benn ki avè m nan pou m di Roody avèk benn nan byen pase m pa vle pou yo di benn nan Roody byen pase fò yo di Roody avèk benn nan byen pase èske w konprann sa m di w la sa rete yon defi. E sesi nou pral pwouve l nan plizyè tandans diferan. Epi pou nou wè sa 5 jiyè ap bay. 5 jiyè a e li li ye. Ok, donk kounye a, apati de eksperyans 5 jiyè sa, èske a lavni nou ka espere ke n ap jwenn yon lòt fòma sa pi souvan? Paske pou mwen menm se fòma sa m konfòtab avè l. E Pipo. Bon pou mwen se fòma sa pou mizik la. Byenke mwen konprann pou biznis ou jwe pafwa nan fòma ki pi leje. Men èske nou ap kab atann nou aske nou pral wè ou k ap jwe nan fòma sa plis souvan?
Map onèt avèw, fòma map jwe a la se fòma rèv mwen. M se fanatik Zenglen lè Richie te nan Zenglen. M se fanatik malad Gracia Delva. So, m se yon pitit konpa. M te renmen Jacques Sauveur Jean anpil tou akoz de manman m. So mwen renmen pwezi, mwen renmen nèg kap chante pou fanm. M gen tizè Alan Cavé paske misye diferan. Mwen fè sa w vle w pa ka Alan Cavé. Se vre l pa ka gon gato. Men, m te toujou vle ling sa a. Men e pa ling sa k pi fasil la. Pipo m depanse anpil anpil anpil kòb wi pou repetisyon sèlman pou m rive la wi. M rive nan yon dimansyon son sal repetisyon m oblije fè. M achte tout materyèl pou m fè yon sal repetisyon wi. Tèlman al peye sal repetisyon chak jou a difisil pou mwen. M tou fè envestisman an pou alalong pou l ka rete pou mwen. Èske w pa pè pou w antre nan pyèj la? Paske mwen menm, m ap gade repetisyon avanyè, epi mwen onètman wè w nan lòt dimansyon. Sa vle di, m pa pral di ke w te yon chantè ke m te neglije, men. M te wè w se yon bon chantè, w ap chante avèk ti baz ou, w ap chante, ou se yon bon antètenè, ou konprann m konn ki jan pou bouge an piblik, epi san plis men ou pa janm enpresyone m kòm chantè, e pou pale onètman, epi m ap gade w nan de mizik avan yè, epi m di gèt misye gen yon dimansyon ke m pa t sipoze ke l te genyen, men se bèl nèg bon dimansyon sa, lè m di w se, se pa bèl nèg bon dimansyon non, li te nan wo, men gen yon efò w oblije ap fè parapò a playing ki dèyè do w la, epi gen yon kote, gen de wotè w oblije monte tou parapò a enstriman yo ki pi prezan anba vwa w la, e ki. pèmèt ou montre tèt ou nan dimansyon reyèl ou. E onètman mwen menm lan repetisyon mwen wè, e mwen onètman wè lan dimansyon ke m pat imajine ke ladan. Pipo, mèt di w, si e pa paske m ap konstwi nan moman an, m ap fè bout kay mwen an nan moman an, fòma sa e li m t ap kenbe pou tout rès lavi m nèt. Men m bezwen kòb. Kòb la m ap fè lawòdjè pi vit ke si m gen yon band m ap peye 7 mizisyen. Men m garanti w, men m garanti w kèlkeswa bal k ap fèt, Kèlkeswa bal k ap fèt, El Rancho, Karibe, de seri de gran evenman kote k ap gen gwo djaz, m ap parèt a Tiben mwen nòmal, nou fè sa n gen pou n fè. N ap fè sa n gen pou n fè nan nivo nou lè gen gran evenman. Men, si m ap konte la an pwovens lan la a nou gen de twa gig, a bròdè m p ap ba w manti, m ap m ap fè kòb blòk la, m fè kòb fè a. Non, dezyèmman tou, Onechaj pa yon ekip ki gay, paske Fòma avèk Pòdjwèz la se li menm ki ap mache depi dèzane pou ou malgre tou. Wè, sa e klè, sa e klè. Enspektè, Enspektè, mwen konnen gen posibilite tou pou ou kapab fè 2 sware avèk E. Roger e Foulbin wi?
Wi, wi. Pa egzanp, m ka fè afro yo, mizik afro yo m ka toujou jwe yo avèk Roger, kanaval yo m ka toujou jwe yo avèk Roger, epi lè m ap jwe konpa yo m jwe avèk band nan. Men, la kounye a m pral gen yon pewòl pou Roger, m pral gen yon pewòl pou Foulbin nan.
Mwen di ki pozisyon a anpil moun ki ap tire a boulè wouj sou atis yo, trete atis yo de mandyan. E bon gen nèg ki trete m de mandyan tou paske bèl zèl mwen anba live mwen yo, bèl PayPal mwen, bon gen nèg ki ban m non an tou. Men ki pozisyon w parapò a sa? Kòman w wè l? Paske live pa w la m sipoze l pa l gen zèl, li pa l gen cash app, li pa l gen PayPal.
Pozisyon moun yo, pozisyon moun yo ap ret nan pozisyon pa yo. Moun yo mèt ret. Ou wè moun k ap di sa? Moun kap di sa se moun ki pa gen 50 followers ki o mwen ka fè yon bagay ki pou ensite yon moun a sipòte l nan sa lap fè a. Ou wè lè moun nan pa gen kapasite pou l fè yon bagay ki ka pèmèt yon lòt moun sipòte l nan sa lap fè a, li rayi moun ki gen posibilite sa. E lè sa li rele w mandyan. E lè al rele w mandyan. Es sa wap fè a l paka fè? Si lal eseye fèl li pap jwenn moun enterese a pote a pote gade ou mete cachapp ou la on moun gen dwa tande jan jan on modèl refleksyon on konsèy ou bay la moun nan di kèt konsèy sa pa gen pri banm lage on 300 on 300 dola nan cachapp misye pou l kontinye show a pou m sipòte l pou m montre l sa lap fè a m renmen l gen moun ki ap tande l ki renmen sa lap fè a that's it. Moun wè kap pale kap pale tenten sou bagay sa yo brother ou pa met zam nan tèt pèsòn non pou pouw mandel cash app la ou pa vòlè kòb la e pa vòlè wap vòlè e pa vòlè wap vòlè e travay wap travay moun nan renmen travay ou fè al deside sipòte w ladann alò m pral fon live limyè koute w pil kòb. son kouto pil kòb, lokal kouto pil kòb, repetisyon kouto pil kòb, frè mizisyen kouto pil kòb, frè dansez kouto pil kòb, metè an sèn met kouto pil kòb, ti sòlda ka pral achte, kap ede w nan kowòdinasyon kouto pil kòb. Sponsò kanpe konsa, yap bay ti kal paske covid 19 sot frape yo fò, pa vrèman gen bidjè pou yo ta sipòte w jan yo ta fè l la. Sa vle di avèk zong wi nan fè tout sa nap fè yo la.

Bae m te fè yon live dènyeman, m di l fò m bwode lè m ap mande cash app pa m yo. M di men m pral trè chè lè m ap mande. E Boulèt t ap fè yon live dènyeman, Boulèt di, m ap bezwen yon ti zèl, yon ti cash app. So misye te tèlman funny, m te fè blag ak sa. Epi, epi moun nan di m konsa, m pran yon ti cash app pou ou, pou Nedo nan live la. So men sa, li bon pou mwen. Paske demen si Dye ve la, m gen dwa itilize kòb sa la pou m achte bwason, Pou dansez, dansè, avèk mizisyen m yo pou yo bwè ti byè yo pandan yap enjoy ba ou wè kijan bagay Pipo, ou menm ki la ou sipòte m nan live la ou wè kijan bagay la anpil nan menm ou wè moun ki gen pou manje aprè repetisyon sa yo So, si ou menm ou pa gen sponsò si kwen 90 moun pa ta sipòte m brother m tap cho menn. Arnotho, ou gen apeprè 40 moun wap bay manje la? Wi, klè. Yep, chak jou. Klè, chak jou. Yep. M ka fè 2 mwa konsa.
Paske lè nèg la soti kafou Lè nèg la sòti kafou depi 10 è di maten pou l nan repetisyon a lè epi pou l fini a 7, 8 è di swa pou l al lakay li, ou pa ka di nèg la ou pa gen manje non maestro. Fò w ba l manje, fò w ba l bwè.